Aprè tout tan leta te fè fèmen pòt legliz Mackenson Dorilas nan moman nap pale an la pòt legliz Mackenson li menm li deja ouvri e Mackenson fè anpil anpil gwo deklarasyon nap mande ou tande ansanm avèk zòy ou pwofèt Mackenson kap pale toutalè konsa e Mackenson li menm li di ke li pral priye pou pastè Amel paske se yon dyab Amel genyen ki rann ke lap fè tout vye bagay sa yo anndan legliz la nap envite ou tande Mackenson Dorilas nan yon ti moman e Ou menm ki poko abone ansanm avek chanel la pa ezite fè sa abone ansanm avek chanel la pou pa rate youn nan video nou pral Fè nou san diw la pòt legliz Mackenson deja ouvè nan moman nap pale an la e Mackenson li menm li fè anpil gwo deklarasyon li di legliz ta sipoze jwenn ansanm avek tout chèf gang kap mete la twoublay nan peyi dayiti pou yo mande yo ki sa yo vle, dan imedyatman ke yo mande bandi yo ki sa yo vle, y ap di ki pwoblèm yo genyen egzateman, y ap depoze zam. Alò nou pa konn ki sa nou panse, ou menm wa di sa ou panse de sa Mackenson di an. Nou envite ou tande Mackenson avèk anpil atansyon ki ta. Nan non Jezi tounen m tounen la lapè pral fèt tout kote. E sa k fè ou wè m tounen pou bon, ou wè m sot di nou talè a, tounen m tounen la a? Kesyon m tande yo, m tande moun yo ap di yo legliz Shalom fèmen paske pastè a gen plizyè fidèl k ansent pou li, n ap tounen n ap priye pou pastè a, n ap retire demon k sou pastè a pou legliz a reouvè. Paske si se yon espri Jezabèl ki posede l ki fè l ap gwòs fidèl ke nou priye pou li pou l retire demon an. Tankou pastè ki fè kadejak la. Kòman l rele ankò a? Pastè Amel Lafleur, fò m fè yon priyè pou misye pou l pa pran prizon paske m pa vle pastè yo al nan prizon. Men l tèlman pouse kò l fè gwo gòj. Ou a kòmsi se yon moun k ap sèvi levanjil tout bon vre jan l ap pale ou a kòmsi l fran. Epi plezi l se fè kadejak sou pitit fi moun. Fò m priye pou li pou m pa kite l al nan prizon. Ou konprann? Fò m fè yon priyè spesyal pou pastè Amel Lafleur. Paske m pa ta renmen, m renmen tande Amel. Dèyè lakay mwen radyo m se radyo Amel. Televizyon m se televizyon amel m renmen tande amel amel gen levanjil e pa menm di levanjil amel gen pawòl men amel pa kretyen amel gen pawòl e fòm priye pou li pou m fèl aksepte kris pou l pa fè kadejak ankò humm fòm priye pou li m pral met ajenou la lonje men sou li m retire demon kap fèl kenbe pitit fi moun fè kadejak la pou m retire movè espri sa sou pastè amel mwen kontan wè tout moun m gen youn nan dirijan lakay mwen yo m fèl kado yon kostim. On adoratè m fè l kado yon kostim, misye di wè m pa p janm retire pri a sou kostim nan. On kostim m fè l kado, li di wè pri a m pa p janm detache l, wè chak kote m prale m prale a pri a. Lè yon moun mande m, oh kostim m bèl wi, epi m rale pri a m montre l pri a. Konbyen kostim nan vann ankò? 548 dola ameriken m achte l, m fè l kado. Eh, m pa vle pou l vin kenbe mikwo a la pou m avèk yon kostim chè sou mwen epi m li sal. Legliz pa sipoze gen moun ki pi wo. Wa wè, ou gen legliz ou wè, yo di w klas sa se klas gran fanm, klas sa e klas malerèz, moun ki pi ba. Ou wè nan legliz la jan wa ye? M gade tout moun pou menm jan. M ap joure m joure tout moun. M ap beni m beni tout moun. M ap bay manje m bay tout moun manje. Lè m ap bay baton tou, granmoun kon timoun pran baton. Oh m pa gen moun pase moun tout moun se moun tout moun se moun pa gen moun pase moun jodi a legliz dwe pran travay li an men jodi a legliz sipoze deplase al pale avèk babekyou al pale ak izo e pa nèg kap vin fè komisyon gagòt non se pou mande nèg yo kisa nou vle al pale ak lanmò sanjou al preche yo levanjil nèg yo pè. Mwen menm m deja di nou sa lòt semèn nan, leta ayisyen, si w ta wè m fè foto ak izo, m fè l ak babekyou, m fè l avèk lanmò san jou, e pa nan gang lan m ye non, se pale m al pale avè yo, m al mande pou bay peyi a yon chans, paske m tounen. Fò fidèl mwen yo vin lapriyè. Epi m fini sa m di w la. E m ap fè foto ak, m ap fè foto avèk lanmò san jou, m ap fè foto ak babekyou, m ap fè foto ak izo, m ap fè foto avèk e, e, e, e, e, Iska, epi m ap di leta, m sot pale avèk yo wi, Pou yo bay peyi a yon chans pou nou fonksyone. Nou se jèn gason. Tout nèg sa yo la a ba zaj. Nèg sa poko depase 35 an. Poko gou nèg la ki bandi ki ape babejou petèt ki ka pi gran pase nèg yo. Atò nèg sa yo pa ka pou pou nou kite yo fini. Kòm si se sèl lanmò k pou fè yo remèt zam nan. Fò yo mouri pou yo mouri pou yo bay zam nan. Non. Pale avèk yo. Men nèg la ki bon zam nan pou yon rezon se paske lap defann yon bagay vre l bal sal mande a bon n genyen l. Nèg ki nan gouvèneman isi ap achte gwo kay chè bay ti madanm yo. Woy! Bay nèg la w, retire l nan peyi a. Bon ok, ok, ou bezwen kòb m ba w kòb, ou bezwen vwayaje m fè w vwayaje, bay peyi a yon chans. E sa pou leta fè? Ou pa ka pral batay avèk yon nèg ki gen gwo zam nan men l. Ou fin bal zam ou pral ou pral bat avèl pou prel non se pale avèl ou konn sak pase la nap map map map ba detan yon ti nòt map bay PM nan yon ti nòt pran sa PM pran sa rive kot lanmò san jou rive kot e mesye babekyou pa rele yo e e mesye babekyou mesye lanmò san jou mesye izo. Kisa w vle? Epi y ap poze pwoblèm nan ba ou. Depi yo poze pwoblèm nan, pase tout nèg ki kanpe ak zam nan men, se paske gon bagay l ap defann. Epi l ap di w, men sa m vle. Epi w ba l sa l vle a, epi l di, mezamou, ou ban m sa w vle a? Mezam. Depi nèg a mande sa l vle a, epa fè l an piblik avèk nèg la. Jodi a nou tout ka konstate se nèg sa yo k chèf. Se lè yo di ap gen trèv gen trèv, se lè yo di peyi ap debloke l debloke. Nou pa ka pè di yo pa chèf. Yo chèf. Mwen menm m ka toujou pale avèk yo pase m jèn gason menm jan avèk yo. Tout moun konn ap di m konsa pa pran lari y ap kidnape moun m di atò ou panse lanmò sanjou pral kidnape m. M sanble a nèg lan m soti nan mizè menm jan avèl. M pral di w bagay, an 2019 leta banm zam m ta pranl. Mache yon kawo tè klèsin 24 pou 460 mil dola ameriken nèg yo vòlè l, yo kraze legliz mwen, yo mete m deyò klèsin, yo sezi biyem, sa w di m fè? Non ou pa banm zam? Èske w pa vle m al nan gang? Èske w pa voye m pou m al bloke lari? M pa pran zam non. Paske m se kretyen? Ou imajine w m pa t gentan nan lig m te ye la, sa w di m fè? Kounye w m te pral yon dezyèm lanmò san jou. M t ap yon dezyèm babekyou. E sesi di se so se, se, se, nèg sa yo se manje leta manje avni yo. E m pa vle moun kondane babekyou, kondane lanmò san jou. Se leta k manje avni yo. Nèg yo te ka pi byen ke sa. Kisa li ta itil yo? Jodi a m kontan avèk nou. M gen anpil tan m pa pale. M gen anpil tan nou pa tande m. Men m tounen. E fidèl yo, nou pral adore. M salye tout moun ki la. Mesye, laprès, laprès pale, ekri, televize. Mèsi. Yon grenn bagay pou nou fè. Mwen fè mesaj sa pase. Voye di pastè Amel Laflè pou l vini pou m priye pou li paske m fè yon move rèv pou li. Fon rèv pou misye. Yon vye rèv. Si m pa priye pou misye, misye ap nan cho. M fè yon vye rèv pou misye. Ki rèv m fè pou misye? M fè rèv m wè misye pral dèyè kat mi. Ak yon ti baryèt kat bawo. E rèv sa m fè pou misye. Depi m fin priye pou misye, tout bagay fini. Mèsi! Mwen wè tout moun ki la. Mwen m gen 3 zan m pa danse. M gen 3 zan m pa lwe. Si m pa va kay pastè Kenòl m ale kay pastè blan m pa souke kò m. M pa sa ka. Men jodi a, si ta gen yon moun ki vin la pou la premyè fwa ou wè fidèl mwen yo ap frape ou a eskize pa fòt yo. Yo gen lontan kò yo rèd. Fò yo retire tout foulay ki sou yo. E depi se foulay nou pral lage tout foula atè. Tout kò rèd pral tonbe la. Degaje w, degaje w la e E gen moun ki poko kwè, gen moun nou pa wè la paske yo pa kwè se nouvè vre. Aprè konferans de près la, menm medya yo ki te la, jodi a kòm nou wè plizyè medya la, e m sispèk Tripota lakay ki lè nan zòn nan, e m sispèk sa, ou Tripota lakay la. Yo pat wè kòman n pral ouvè, yo pat wè lè yo vin la nou potko fin koule poto yo, nou potko fè atè a men nou travay. E yè pastè Kenòl di nou gen prelan la pou n fè yon ennan wi. Ajenò di ennan? Nou lève vwaye pou n ta fè ennan anba prelan menm 2 mwa nou pa ka fè anba prelan sa rele lève vwaye. Gen ponyèt, gen ponyèt, gen ponyèt. Yo pa ka fè tout bèl sa. Nan semèn nan pastè Kenòl e enjenyè k fè legliz la, m te di w vin a plan an pou te plake l pou rezo a wè l men w bliye l ou genlè bliye l. Fò w vin a plan an pou plake l la pou rezo a wè legliz. N ap koule dal lòt semèn. N ap koule dal. Nou ka wè anvan 23 mas lan fèt Sentespri a dal gentan koule nou menm seramik gentan mete. N ap fè legliz. Koulè ki sa epeng n ap fè. Te gen bay espwa. Nou sot pèdi yon gwo tabènak fò n fè yon lòt bagay pou tout moun anvi wè n. M pa konn sa w, si w vle di amèn di amèn nan pi fò. Mwen salye laprès, m salye tout moun ki sou rezo sosyo yo, tout fidèl yo. M salye nou, nou te manke m anpil. Sa fè lontan m pa wè nou. Men menm Makenson nan pi wouye, pi koupe, pi file. Gen bagay nou potko janm wè. Pandan m fè tout tan sa a, m ap reflechi, m di kèt. E onksyon an vin plis. Onksyon an vin plis. Onksyon an vin plis sa n te konnen yo. Mirak yo pa fèt lè zanvwaye y al fèt lòt kote. Men ou ka mande pastè blan, pastè kinol mal nan jèn lakay yo si sa yo konn wè sou rezo sosyo a pa fèt lakay yo. Lè moun ap pale, lè m al lakay yo mirak fèt. Mwen sot di nou deja, nou gen twa pastè ki deplase k vin la. M pa konn si gen lòt. Si gen lòt pastè ki ka akonpanye yon pastè men m te gen 3 pastè m pale avèk yo, se pastè blan, pastè Kenòl e pastè Makenson. Se pa mwen non, se pastè Makenson mwen m se Markinson. M fè diferans la pou nou. Ki vini la a. Jodi a, mesye m ap ba nou yon vizit spesyal a tout djaz la. Malgre mwen gen mizisyen ki pa la jodi a m pa konn sa yo genyen. Sa yo vin rele gè gè lanmò ki pa la. Men tout sa w wè la nèt, èske n pa konn si n gen kote pou n resevwa l? E m pral ak fidèl mwen. Se tande m tande gen kote moun pa pase nan peyi a pa mwen. Mwen levanjil m ap fè. M prale mwen menm. Kot Jezi voye m, m prale. Mwen menm, m pa fòse. Depi Jezi di m ale, m prale. Depi pastè a la ou mèt konnen nap jwenn sèvis. E m panse vandredi pwochen, pa vandredi demen non lòt vandredi nou ka al Fuji. Pastè Kenolfo akonpanye mwen al Fuji. E pastè Fuji a moute lakay ou ak moun li yo tou. An wa e jèn gason nou, yon pakèt jèn gason. M gran pase nou tout ki la. Tout nèg ki la m gran pase nou se timoun timoun yo. M gran pase nou tout. Ou wè mwen? Men nou jèn gason, ann wè si n ka fè l. M tounen la m pral fè on on federasyon dè zegliz pannkotis pwofetize. M pa pran ti lepeyon ladan l. Nèg ki gen 40, 50 an depi ou te la w pa t fè anyen pou pannkot la m mete w atè. Bay jèn gason kote pou yo pase. Pase nou li mo bouze sou nou nan pannkot nou pa fè anyen pou li. Nou kite l menm jan an, menm bagay la, menm akayik la, menm levanjil ansyen tan an. Fò n fè bagay nouvo. M ap pran nou, m ap pran mil jèn gason nou fè on bagay nan peyi a. pou fidèl nou sispann al travay kay moun pou n fè faktori pa nou, izin pa nou pou n bay fidèl nou yo travay. E pa sèlman fè jèn lendi, madi, mèkredi, jedi, vandredi ak fidèl yo, fè yo travay tou. Mwen pa bezwen mwen pa bezwen valè pou sa wi. Mwen pa bezwen valè wi. Pase fò n al chache kòb bòt ban m, m ap konstwi. J'aime beaucoup l'argent moi. E nenpòt fwa w dèfwa gen moun ki gen kontak mwen, konnen w ap ekri tu me manques. E! Ebyen lajan wi map pale. Kisa aa moun konn manke moun vre. Moun pa konn manke moun se lajan ki manke moun. Depi wèm ekri ti moun manke de lajan map pale mpa pale de moun. De kòb. Depi mpa wè lajan m malad. Imajine w map fè konstriksyon sa la. Kote sak siman ap vann 210 dola. Bafè ap vann 152 dola bafè demi. Ou panse son mezafè? Sa e premye zafè non pa. Green block vwenn 70 goud. E bon afè. Nou panse son bagay jwet. Mwen gen moun kap di ou kretyen pa dou renmen lajan. Ou lajan, lajan ne fè pale bonè. Nan men pa fè bonè la fè apre midi kanmenm. Esa papa. Lajan gen bagay li pa fè. Kisa lajan pa fè nan peyi a. Pa gen anyen. La je batay. E sa ke mande nou al lekol. Travay. Travay. Bondye pap janm kite moun kap sèvil ki fòme. Map klè avè nou. Bondye pap kite moun ki fòme kap sèvil pase mizè. Men depi ou pa fòme wap sèvi Bondye wap toujou nan mizè paske ou pa gen konesans. Pa oube nèg kap vin di nou pa al lekol vin fè levanjil. Non fok wal lekol dabò. Si ou pa vle al lekol al aprann yon bagay. Aprann poze seramik. Aprann fè ferayè. Map map map map di nou yon bagay. Gon jèn gason k pa m kenbe, m pran misye. M gon jèn gason ke m pran. Pandan yap fè travay sa la, misye antre lan lakou a m pat la. Li di pa la pa sèke nan, li di pa sèke nan, m son jèn gason, m soti kwadèboukè. M fè ferayè, m fè mason. Joslin di misye konsa, monchè nou pa ka peye non lan tout moun ki la ekout m ya bay bagay legliz ka fèt. Misye di menm lè se yon jou yo ban m pase m gen madanm a pitit. m ap satisfè paske m pa vle antre nan move zak fòm travay nan may mwen m pè misye pase misye di m soti kwadèboukè e pa anyen m gen a lanmò sanjou non m jis m pè misye ou konprann lè nèg la di w sot kwadèboukè kay tou pre lanmò sanjou ou konprann ou konprann ou konprann pase nou konn sak lanmò sanjou a ou konprann lè nèg la di w soti bò lè m gon ti krent epi m kenbe misye. Misye te vin soti, li kite Kwadèboukè paske li pa vle antre nan yon seri de bagay. L al ka matant li, yo di, Monchè, ou pap ka ret nan kay la ankò, pase w antre tata, pase travay la fini ta. Yo met misye deyò. Epi misye vini la, misye wont pale avè m, misye pè di m sa. Epi lè li genlè pale sa avè manman an, m di misye tou ret la mèt la, ret avè m. M pa konn misye. Epi yon bon lè m ap pale a misye, misye di m konsa, m gen madanm, manman m se moun legliz, papa m fè mason, m fè mason, m fè ferayè. Misye fè tout bagay ki gen nan mason. Misye fè tout bagay ki nan mas yon jèn ti gason. Misye fè tout ba, misye poze blòk, misye fè ferayè, misye fè chapant, misye fè tout bagay. Lè misye ap travay la, bon, bon, m te gen sè Josen kòm bòs ferayè k ap vin travay la, Josen t ap, nou t ap gaspiye Josen. E Josen li menm depi w wè, depi w wè de zewo lan tèt li la, li ka kite travay la, l ale ale depi w vin pale avè l. De zewo lan tèt li, l kite travay li, l ale ale l. Piga moun rele l. Ou konprann? Misye rete la! L ap touche, l ap ede nou travay. M kenbe misye epi m di misye, kòman sa k pase? Yo mete w deyò? M di misye, m ba w dezan kay. Li di m, gen yon kay la, al e pran dezan ladan l, pa gen moun k ap vin mande w anyen. Epi m di misye, pou m ba w dezan, Jocelin di m konsa, anvan w ba nèg la dezan kay la, fò w gen yon fanmi l wi. Epi m mande misye manman l, epi manman misye debake, manman l esplike m sa misye te li, li manman an di m tou. Ou oblije kite misye nèt. Kounye a m pa bay misye 2 zan kay sèlman non, m pran misye. Èske n konprann sa m di a? M pa bay 2 zan sèlman, m pran misye. M di misye bon m pran ou, m se papa w kounye a, ou gen yon lòt papa, tout sa w bezwen mande m li. Nonsèlman m ap ba w kote pou w rete, m ap ba w kòb, m ap ba w, li di m li gen madanm avè ti m di m ap okipe w. W ap okipe madanm w ap okipe pitit ou a. M pran l paske l travay, li merite sa. Si papa l pat gentan ba l yon ti wal pou l te aprann poze grenn blòk li tap antre nan gang. Anpil timoun nou wè ki devni gang yo se legliz ki koz yo gang. Jodia izo soti legliz babekyou te legliz pase lanmò sanjou manmanl te legliz menm lè wè e bòkò liye manmanl te legliz se legliz ki pa kapte yo ki fè yal devni gang legliz pa ba yo anyen m pral gen pwoblèm avèk izo avèk babekyou avèk lanmò sanjou avèk iska map gen pwoblèm avèk e e nèg yo paske yo bandi. Si legliz tap fon travay serye patap gen bandi nan peyi a non. Ayiti devni sal devni la jodi a la legliz ki koz li. Nèg yo wè pòch yo sèlman yo pa wè lòt moun. Pastè yo wè fòk yo gen anpil lajan men ki mele yo avèk fidèl. M di nèg ki fre, m di nèg k abiye chè. M pap dakò pou yon fidèl e pou vin legliz mwen sal epi pou yon dirijan legliz la m byen fre epi dirijan an sal. Kòman pou m fè w sal la? M ka pa ka ba w mete yon bagay ki nan pye m ki vann chè men m ap mete m ap ba w yon apeprè. M ap bon m ap mete orijinal w ap mete fake la. Nòmalman yon fo frè ki.
Panse ou tande pwofèt Mackenson ki tap pale, mwen panse ou tande tout sal di yo, alò ou menm wa kite opinyon paw nan yon video pou nou pou di kisaw panse, eske sal di li pral fè yo eskel ka fè yo vre, alò nou pa konnen sa rete an kesyon pou ou menm kapab bay opinyon paw sou sa ki di a. Se la nou rete ansanm avèk jounal la pou aswe an, bòt ke randevou pou yon lòt video. Mèsi a ou menm ki like, mèsi a ou menm ki pataje video nou, mèsi a ou menm ki deja abòne avèk chanèl la.